Ayibobo ayibobo zanmim Awochenago mwen salyew nan non 4 fòs kosmik yo nan non Bondye lavi a jodia sou chanèl echèl de lavi a nou kontan pou pote pou ou yon resèt ki di kòman pou fè yon moun dòmi kòman pou andòmi yon moun pase gen anpil moun ki tap plede mande Videyo sa Koman pou yo andomi yon moun. Ebyen zanmim nou kontan pote pou ou yon resèt ke nou pratike deja nou eseyel deja ke nou wè li bon nou wèl mache ebyen nou pa deside vin vann yon pwodwi ki pa bon paske nou bezwen anpil moun Nou bezwen nan moman la pou chanèl la agrandi nou chwazi la pote pou ou yon vrè vrè vrè vrè vrè resèt kòman pou andòmi yon moun m pa konnen ki aksyon pral regle anndan kay moun nan oubyen ki aksyon pral regle a moun nan ki fè w bezwen andòmi l ebyen map ba w resèt la pou andòmi moun sa andòmi l definitivman pou lè w deside fè l reveye humm men ni papa ou prale nan yon simityè. Avèk yon ti kleren, avèk 3 ti monnen nan men w, ou prale nan simityè a, w ap jete 3 kou kleren. W ap di mouche bawon, m vin achte yon nanm nan men w. W ap bese atè a, w ap pran ti tè a, mete l nan yon sachè, w ale lakay ou avèk li. Epi, w ap chache kote ou jwenn yon pye grenad. Mezanmi, m pa di grenaja, mwen di grenad. wap pran 3 fèy grenad wap mete tè simityè a ladann wap ployel ou metel anba tèt moun nan wi janw tande a epi resèt la fini e mezanmi otomatikman moun nan mete tèt li sou zòrye a dòmi kòmanse al avèl li dòmi l dòmi l dòmi l dòmi. Ou konn tande gon seri de moun yo diw monchè entèl pat gen anyen non nan nèg ki dòmi epil pa reveye dèfwa sak konn pase konn gon vòlè k antre nan kay la lal vòlè epi vòlè a andòmi moun yo avèk priyè oubyen avèk kèk lòt resèt epil fin vòlè l bliye poul reveye moun yo bil pa vle pou moun yo kenbe li li deside tou kite moun yo dòmi. Sa vle di non sèlman l touye moun sa yo paske y al mete yo nan mòg, swa moun sa yo ta vin reveye pandan yo nan mòg la epi yo ba yo kout baton yo tou touye yo. Anpil konsa e gen de lanmò k konn fèt vrèman se pa bon mou. Gen dèfwa se kay moun sa y al kase epi yo tou andòmi moun sa epi yo pa leve moun sa. Sa w tande a demen maten w tande yo leve yo jwenn moun sa rèd ebyen sa k pase se yon moun ki t andòmi l epi lefètke yo wè moun sa pa janm reveye y al mete l nan simityè e nan mòg Epi, lè l vin revini ankò, swa mèt mòg la li menm, li ba l kout baton, paske l pa deside pèdi kòb li, epi moun sa a vrèman mouri a kounye a. Ebyen, lè moun nan fin andòmi zanmi pa m, ou fin regle aksyon ou te vin regle a, ou fin, ou vin fè sa ou te deside fè a kounye a, ou deside revini moun sa a nan sans nòmal li, w ap soufle twazyèm èy moun nan twa fwa, epi w ap retire. E bagay yo anba tè tè simityè a ansanm avèk grenad la. W ap soufle twazyèm èy moun nan, ki se sizyèm chakra a, w ap soufle li twa fwa. Otomatikman ou fin soufle l twa fwa, ebyen moun sa a, w ap wè li kòmanse ap detire, l ap souke kò l, l ap vini. Ebyen zanmi m, Si w te kontan resèt la sonje m di w pa bliye pataje, like epi abòne kite yon kòmantè zanmi m di ki videyo w ta renmen nou lage pou ou. Ayibobo zanmi m Awochènago!